Gwo menas de mò sou tèt kòmandan Samuel. Nou resevwa anpil mesaj, anpil ayisyen ki nan dyaspora ki ap kestyone retrè estratejik ki fèt yè. Nan batay 16 avril la, kòmandan Samuel te fè plis pase 19 minit ap esplike pèp li ki sa ki pase, avan ke li di yo rezon ki koz n ap rantre an. Efektivman, si Samuel te tante kite Kanapevè pou l te travèse sou Boudon an, Pandan Samuel ta pral rive bò mè Boudon an, menm si Samuel te gen 15 moun avè l, pouvwa anplas la t ap touye tout. Samuel te okouran. Anpil inosan t ap viktim. Sa vle di ki sa? Samuel se yon polisye. Li toujou polisye. Li gen anpil polisye avè l. Li gen anpil kòlèg li. ki te nan brigad kap tann pèp la pou asasine de moun kap akonpanye pèp la. Samuel fè retrè. Gen anpil moun ki kritike retrè Samuel fè a. Gen anpil moun ki di ke Samuel vann batay pèp la. E tou sa. M panse ke se yon feblès. E se yon feblès tou, e kèlke pa li se yon mank de respè tou. Pase m ap di l, si yon peyi nan eta ke l twouve l lan, yon sistèm ke yon peyi nan eta, nan dimansyon ke l kenbe l la pou fout pèp pase mizè, e pou jwenn yon grenn polisye, kanpe nan Pòtoprens lan pou l reveye yon pèp nan nivo parèy, lè gen yon bagay ke w poko gen enfòmasyon sou li, Ou kouri atake Samuel dirèkteman, m panse ke son lejète. E son grav erè. Alò, kelke pa tou, ou pa ka kont moun yo tou, lè yo kòmanse fè l nan fason parèy. Men m ap di l, moun Kanapevè, nou dwe pwoteje Kòmandan Samuel. Nan apèl lan, Stanley Lucas dezole e kòman nou ye? Son plezi Stanley pou n resevwa w jodi an ki se 17 avril 2025 apre gwo kokennchenn jounen sa ke pèp la te on ne peut plus mobilize pou l te pran lari e efektivman malgre lapli t ap tonbe pèp la pran lari. Nou pral fon ti pale, Stanley Lucas kòman nou ye?
Mwen salye ou Bertho e nou salye tout oditè yo. Vwala, m kontan pou nou genyen w. E Salut Lucas, ann tou rantre nan dosye sa ki daktyalite, paske non sèlman nou gen 2 pwen, gen 2 bagay ke m wè ou pataje ansanm avè nou efektivman, nou pral wè yo toutalè ki ekstrememan enpòtan. E yè Stanley Lucas, m wè ke popilasyon an jisteman eksprime fristrasyon l. E pèp lan M pa konnen Stanley, sa vle di ke m santi popilasyon ko tande nou, l konprann nou e pèp la vin avize, sa vle di zye yo kale. Nan la, yè gon mouvman ki lanse nan lari Pòtoprens, m kapab di nan tout peyi a men Pòtoprens lan se te fokis lan, Kanapevè, Petyonvil. M wè pèp la reyini nan Kanapevè sou konvokasyon jan l te fèt lan, e kòmandan Samuel, anpil nan nou ki nan laprès, nou te mande pèp la al pote kole, m wè moun yo te deside pran lari an malgre, alò malgre lapui t ap tonbe, pèp la te nan lari an. Ede nou konprann jounen 16 la Stanley Lucas M petèt m panse ke nou gen dwa pa rantre nan kritik kèlke pa Jan petèt ou kapab wè l Men m panse ke Ede nou konprann jan pèp la wè laprès ayisyèn Laprès tradisyonèl ayisyen Paske y ap site non tout jounalis sistèm nan Ki pa akonpanye yo nan kad yon batay Paske yo nan vrè batay ke y ap mennen Ki pa batay lajan Batay yon volonte pou ke nou retire tèt nou nan sa ke nou twouve nou nan, pèp la estime ke li pa jwenn sipò oubyen ankadreman bò kote près nasyonal la, laprès tradisyonèl ayisyen an, li wè l pa jwenn ni, li wè l gen, se sèl medya an liy, alò se pa tout, ki kanpe bò kote l. Ede nou konprann an gwo oubyen an detay jounen 17, jounen 16 sa, 16 sa Stanley Lucas.
Mèsi pou kesyon ke w poze a. e tankou w konnen e sa fè 45 mwa ke san pèp la ap koule nan lari a. Se vre. E
pèp la vin wè klèman ke gen yon lyen, yon asosyasyon, yon konplo k ap fèt e anndan konplo sa a li rann li kont ke KPT a, gouvènman Fizeme a avèk gang yo se yon grenn antite ke yo ye. Se sa k mennen pèp la nan lari. Poukisa l fèt Kanapevè? Se paske gen de vil ki vin senbolize Rezistans a atak ke gang yo ap fè sou popilasyon an depi 45 mwa. Kanapevè se yon senbòl. Mirbalè te reprezante yon senbòl, yon ansanm de senbòl. Donk se nan kontèks sa a te gen yon premye manifestasyon ki fèt. Se nan kontèks sa a ke manifestasyon 16 avril lan fèt. Manifestasyon ki fèt 16 avril lan, pèp la te gen objektif trè klè. Trè klè.
Leta ki la a, non sèlman pa reprezante l, non sèlman l pa legal, li pa konstitisyonèl, Leta sa a reprezante yon menas pou li menm pou madanm ni, pou mari l, pou pitit li, pou fanmi l e pou zanmi l. Asosyasyon, koalisyon, asasen k ap jere leta avèk gang yo reprezante yon menas pou yo tout.
Donk objektif pèp la te genyen nan fè mach 16 avril lan se gade kijan pou l deboulonnen leta sa a ki reprezante yon menas pou li. Donk, nan kontèks manifestasyon yè a, gon seri de leson ke pèp la aprann an fonksyon de jan mobilizasyon an fèt yè. Trè byen.
Tankou w sot di l talè a, moun yo sòti nan lari a. Moun yo te gen nan tèt yo objektif pou deboulonnen Leta sa, otorite Leta defakto sa yo ki nan Vila Dakèy la, ki reprezante yon menas pou yo. Yon menas pou sekirite yo, yon menas pou lavi yo. Pou avni yo.
Lè pèp la sòti nan lari a, ki sa l wè? Pèp la wè sivil ame ki enfiltre. Ou pa ka di si se gang, si se lapolis ke yo ye. Eske se gang Fantom 509 yo k ap travay pou Leta? ki menase pèp la, eske se gang Rene Monplezi yo yo, eske se te gang Kato yo, eske se te gang Nenel Cassy yo ki t an sivil ame ki enfiltre pèp la nan mobilizasyon yè a. Men on bagay ki klè, pèp la wè tout sivil ame ke yo te deplase pou vin ensfiltre l e masakre l. Pèp la wè tou deplwaman lame, lapolis ki fèt pou sekirize pouvwa totalitè a, pouvwa sanginè a. Menm elikoptè deplwaye Petrovizyon. Donk premye, donk premye leson ke pèp la pral pran e pral konprann pa rapò a deplwaman ki fèt sou Boudon an, sou Lali, Petyonvil, sou Dèlma, pou wè tout polisye, tout inite espesyal ke sanginè yo mobilize pou pwoteje tèt yo, Premye kesyon pèp la pral poze e ke l jwenn repons ladan l, se poukisa menm mobilizasyon sa a, menm deplwaman sa a de tout inite espesyalize lapolis, lame, elatriye, pa t fèt pou Solino, Dèlma 30, Kenskòf ak Mirbalè? Poukisa li fèt sèlman pou pwoteje otorite Leta a? Donk, pèp la konkli ke gon volonte sistematik otorite leta sa yo pou fè san koule a gang, paske lè lan an danje nan Solino, nan Dèlma 30, nan Kenskòf e nan Mibalè, pa genyen okenn efò ki fèt ni a lapolis, ni a lame, ni a bsap, ni a dwon pou pwoteje sitwayen a sitwayèn peyi a ki te dwe premye priyorite pa yo. Sa vle di ke nèg ki nan tèt leta a anvan menm ke la sikime sekirite tèt li fò l te wè sekirite pèp la. Donk pèp la wè klèman nan sa k fèt 16 avril lan pa gen okenn volonte pou leta pwoteje yo e otorite leta vin yon menas. Dezyèm bagay ke n aprann nan manifestasyon an yè a, sè ke ni cpt, ni gouvènman Fils-Aimé a, yo gen yon plan espesifik avèk gang yo, ki se pe piye tout vil peyi a. Menm jan yo piye Kenskòf, menm jan yo piye Mibalè, menm jan yo piye Dèlma 30, menm jan yo piye Solino. Paske si w gade byen sa k pase nan Mirbalè le 15 avril, sa vle di anvan manifestasyon yè a, ou wè Lanmò 100 jou, yon chèf gang, debake avèk yon konntenè 40 pye, nèg yo ap vòlè tout sa k nan kay popilasyon an nan Mirbalè.
Yo vòlè, yo vòlè magazen yo, yo vòlè nan mache a, yo antre kay moun yo, yo pran bijou yo. Yo pran mèb yo, yo pran matla yo, yo pran tout sa yo ka vann anndan kay moun yo. Sa vle di piyaj Mibalè a, a konbyen l evalye? 40, 50 milyon dola ameriken, 30 milyon dola ameriken. Fòn fè evalyasyon sa a. Sa vle di ke gang lanmò 100 jou a, o vu de tous, l ap montre videyo Drone ap montre jan misye ap piye vil la. Pa gon inite espesyalize lapolis ki vini, Premye Minis la pa voye pèsòn. Yo fè plis pase 5 è de tan, Stanley, selon moun Mibalè. Plis pase 5 è de tan ap dechaje. Sa vle di ke nèg yo fè 5 an ap chaje kamyon avèk magazen moun, byen kay prive moun yo, pwopriyete prive moun yo, nèg y al vyole santite byen moun yo. Pandan 5 èd tan, pa gon dwon fizeme lage sou Mirbalè e sou gang yo a tout kamyon yo, pa gon inite spesyalize fizeme voye, pa gon inite espesyalize lapoli, lame ke ni cpt ni fizeme voye. Donk sa vle di ke nèg yo gon plan trè klè pou al piye tout vil de pwovens yo. Donk, fas a asosyasyon sa a ki egziste ant cpt, fizeme e gang yo, Koulye a, an fonksyon de sa k pase yè 16 avril, nan lagè ke nou ye a, ki sa pwochen etap yo ye? Pwochen etap yo, ki sa y ap ye, se kontinye ranfòse federasyon brigad yo nan zòn tankou Kanapevè, elabore plis estrateji pou fè fas a atak e tantativ dasasina. Men jounen jodi a, ou menm k ap tande emisyon sa a, gon bagay ki dwe klè pou ou. Trè byen.
Nan kèlkeswa depatman jewografik peyi a ke w ye, nan kèlkeswa nan 147 vil peyi a ke w ye, nan kèlkeswa 600 seksyon kominal andedan peyi a ke w ye, si ou pa monte federasyon, brigad, seksyon kominal ou, komin ou, anndan depatman kote w ye a, Menm sa k rive Mibalè ap rive w tou. A vle di ke ou menm kòm malere ou pral nan kouri y ap tiye w. Ou menm k al malere, twa kat moun anndan w kay k al sere. Yo louvri pòt kay la, yo jwenn ou yon granmoun avèk twa timoun y ap tiye w anndan kay la. Y ap tiye w, y ap boule w menm sou li. Tout sa w posede, papye, tè, tout sa w gen nan kay la, pwopriyete prive w, y ap vòlè tout. Paske objektif cpt a e objektif gouvènman Fils-Aimé a klè jounen jodi a, se piye chak vil peyi Dayiti, livre vil yo bay gang yo. Donk ou menm jodi a, se nan lagè ke w ye, se yon grenn opsyon ke w genyen. Ke w nan vil Okap, ke w nan vil Ench, ke w nan Pòdepè, ke w nan Bonbadopolis, ke w nan Jeremi, ke w nan Wòch a Bato, ke w Okay oubyen ke w Jakmèl, Son grenn opsyon ke w genyen jounen jodi a, monte federasyon brigad Dilouk. Exactement.
E nou di w konsa ke gen de teknik trè klè pou prepare. Tout sak ki gen nan vil lan, ranmase yo, plen yo atè. Mete yon 3 sak tè youn akote lòt. Monte l wotè kou w. Yon ti jan van tèt ou. Se pou lè nèg yo parèt nan vil lan, yo kòmanse tire, depi w dè sak sa a, bal pa ka pèse sak sa a. 3 sak atè yo, nou moute yo. Ok.
Dezyèm bagay pou fè nan vil lan, nan federasyon de brigad yo, file manchèt ou men file l 2 bò. Ou pa file l yon bò. File l tou lè 2 bò. Twazyèm bagay wap fè nan federasyon brigad ou, wap prepare pa brigad 40, 50, 60 kòktèl moloktòv. Kòktèl molotòv. Kòktèl moloktòv la, moloktòv la ekri MOLOTOV sou yon boutèy kola an glace. an vè ou byen yon boutèy ka an vè ou met yon ti sab ladan ou met ou plen la gazolin ou pran yon moso twal ou foure l anndan nèt tankou yon mèch epi gon bout ki sòti deyò a epou lè nèg yo atake vil ou ou limen l depi w wè twal la limen ou voye l an direksyon nèg yo se bliye sa.

Jounen jodi a, fò w aprann defann tèt ou. Twazyèm bagay pou w apran, si nan zòn kote w ye a gen kokoye, kale kokoye a. Si boul kokoye a krete a, ti pati sa a, fouwe yon ti twou ladan l. Mete yon ti sab ladan l, mete bon jan klou gagit ladan l, plen l a gazolin, mete yon mèch menm jan avèk mèch ke w mete nan kòktèl moloktòv la. Lè nèg yo atake vil ou, ou limen l, ou voye l. Lè l eklate sou yo, se tankou yon grenad a fragmantasyon avèk klou gagit yo. Donk jounen jodi a, fò w pran dispozisyon antanke brigad de defans vil ou pou kèlkeswa moun kòm gang ki debake nan vil ou, se viktim y ap viktim, se pa ou k ap viktim. Donk jounen jodi a, nan lagè sa a ke nou ye, se yon lagè de rekonkèt de Leta nou. Donk sa vle di ke ou gen yon plan a mwayen e koutèm pou al reprann Leta a nan men nèg yo. Donk, ou menm ki te sou teren an yè, ki leson ou aprann pa rapò a gang sivil ame ke yo te fè enfiltre ou? Nan pwochen an, manifestasyon ke ou pral fè a, ki teknik pou itilize pou ke pandan yo nan mitan ou, ou idantifye yo, ki jan pou metrize yo? Tout sa enpòtan. Tout sa enpòtan. Ki leson ke ou aprann an fonksyon de sa k fè yè a kote yo pral sidle ou? Paske koulye a, pa egzanp Samyèl, li mete figi l deyò, yo pral sible li, yo pral fè des, yo pral fè siblaj administratif sou li, sa vle di kòman pou yo mete l deyò nan lapolis lan. Yo pral fè de, yo pral fè de. Sorry, sorry, mèt avanse. Yo pral, yo pral fè de siblaj fizik sou li, kote yo pral fè tantativ dasasina. Donk jounen jodi a, ou menm ki pa egzanp ou nan kanapevè a, Kòman pou n mete yon kòmandman kolektif, sa vle di ke gen yon 20 moun nan kòmandman kanapevè a pou kèlkeswa sa k tonbe a, paske nèg yo, konesan mantalite nèg sa yo, se de nèg, se nan vyolans ke yo kwè, se nan tiye moun, yo tiye Erik Jan Batis, yo tiye Jovenel Moïse, yo tiye Monferrier Dorval, yo tiye Antoinette Duclaire, yo tiye, yo tiye, yo tiye, donk ou menm, Fò w mete yon strikti de kòmandman an plas pou kèlkeswa moun ki nan kòmandman an tonbe, enben, pou mouvman an kontinye. An menm tan tou, nèg yo pral fè gè psikolojik avèk ou e gè de kominikasyon. Fò ke ou menm ki nan brigad de rezistans yo, brigad de defans yo, fò nou gen strateji de kominikasyon pa nou. Nèg yo pral fè bri kouri ke yo ban nou kòb, yo ban nou machin. Yo pral eseye sal karaktè nou, menm jan yo te sal karaktè Prezidan Jovenel Moïse, menm jan yo sal karaktè Premyè Dam Martine Moïse, menm jan yo sal karaktè. Y ap eseye atake Fouco, y ap eseye atake Bertho, yo pral gade ki jan pou yo sal karaktè w. Yo pral gade ki jan pou yo lye w avèk gang k ap tiye. Donk ou menm jounen jodi a, fò w prepare w an matyè de strateji de gè a, strateji de gè a li gon strateji de kominikasyon, li gon strateji sikolojik, li gon strateji fizik, li gon strateji militè, fò w prepare pou tou lè 4. Paske yo pral atake w. Menm jan yo te atake prezidan Jovenel Moïse, yo pral ranje kabann nan pou asasinen karaktè w. Yo pral asasinen karaktè w, yo pral di w gen lyen avèk Viv Ansanm, fò w pare pou li. Yo pral asasinen karaktè w, yo pral di ke ou pran kòb nan men Fizeme, ou pran kòb nan men oligak, ou pran kòb nan men CPT, fò w pare pou li. Yo pral fè tout sa yo kapab an matyè de gè psikolojik. Sa vle di ke. Nan gè kominikasyon e gè sikolojik lan, fò w konnen ki kote w ka al pale e ki kote w pa ka pale. Gen de kote depi w debake w al pale, y ap ranje kabann nan, y ap mete w nan pyèj lan. E li valab pou tout rezo rezistans lan. Kou Kanapevè, kou Okap, kou Mòl Sen Nikola, kou w nan Jeremi, kou w nan bagay. Donk jounen jodi a, federasyon brigad dwe monte toupatou atravè peyi Dayiti. Nan tout ti kwen nan peyi a. Sa k rive Mibalè a, sa k rive Mibalè a pa dwe rive okenn lòt kote nan peyi Dayiti. Koulye a, gon lòt eleman nan lagè ke nou ye avèk gang a kravat e gang a sapat yo, gon lòt eleman ke w dwe konnen. Paske se nan lagè ke w ye. Nan lagè sa a ke w ye a, nou pi plis pase yo. Se 12 milyon ke nou ye. 12 milyon. Se yon ti ponyen ke yo ye. Nan lagè sa a gen prensip pou aksepte pou genyen lagè a gen de domaj kolateral ka pral fèt. Nan lagè sa a li gen dwa 100, 200, 300, 400, 500 nan nou k ap tonbe men pou 12 milyon moun ka viv. Egzakteman. Se libète ou lamò. Se konsa nou fè 18 novanm 1803. Trè byen.
Si nou te pè mouri le 18 novanm 1803, nou pa t ap vivan jodi a. Si nou te pè. Mouri 18 novanm 1803, nou pa t ap moun jodi a. Nou pa t ap moun jodi a.
Sonje Kabwa Lamò, yon boulèt ki retire chapo l, li kontinye an avan, an avan. Se te pou lavi ke l fè l. Li pa t pè mouri pou l jwenn lavi. Yon boulèt ki kraze cheval li, li leve an kanpe ankò, an avan, an avan. Se nan sa w ye la a. Se libète ou lamò. Si w pa konprann sa. ou chire, san batèk ou prale. Jounen jodi a, goumen k w ap fè a, se goumen pou lavi madanm ou, lavi mari w, lavi pitit ou, lavi fanmi w, lavi zanmi w. Ou pa wè nan tout pale ke gang y ap fè, ke l nan Mibalè, ke l nan Kenskòf, Pi gwo kochma ke yo genyen se brigad de defans yo, e yo konnen ke depi n òganize, depi n mobilize, nou plis pase yo, yo pa ka genyen lagè a. Yo gen de twa ti batay. Yo genyen ti batay Solino a, yo genyen ti batay Dèlma 30 lan. Y ap eseye e, e, yo genyen ti batay Mibalè a. Avèk konplisite otorite yo, byensi. Avèk konplisite Leta.
Ou konn poukisa yo genyen l? Paske.